Jan n te di a konpatriyòt nan videyo presedant lan, jodi an la a lapolis eseye frape dwòn nan sou nèg Savyen yo e selon enfòmasyon, selon donk de imaj ke nou wè donk gen plizyè nèg ki al jwenn bawon e gen lòt nèg ki blese e nan moman n ap pale la a, enben selon de piblikasyon n ap wè sou tout kote n pase. Donk bagay la dejenere, nèg ap kouri a goch a dwat, Luckson menm se Liancourt l kouri pou l al chape e pou l sove po li. Anpil lòt sòlda ap kache tout anba raje, medam e mesye m pa konnen nou menm ki moun andeyò si n konn bagay ki rele kandelab, si n konn bagay ki rele katich la, se tout anba bagay sa yo nèg yo pa pè pikan menm nan moman n ap pale la paske eben e dwòn nan fè nèg yo pè. Men yo te toujou konprann ke dwòn pap rive nan depatman Latibonit la presizeman nan lokalite Savyen. Enben jodi an la a, lapolis ba nèg yo yon sipriz. Enben sa w tande a la a se rèl kay makorèl. Anpil nèg tonbe, lòt blese. E nan moman n ap pale la a, fòk nou di w gen anpil sòlda ki deja enben lage pye yo. Nèg yo kite Luckson. Pase m te di nou sa, tout gwo babin ou tande tout gwo lestomak nèg y ap bat la, se paske yo potko santi yon dwòn frape sou yo. Enben jodi an la a, E men rezilta, men rezilta nou bat bravo pou kou sa a e n kontinye donk y ap sipòte e nèg k ap lage dronn yo mesye men sèlman evite evite lage dronn sou e inosan sèlman men apa de inosan e bonbade bandi kèlkeswa bandi l te ya kèlkeswa nan baz li fè pati a donk e kraze bounda vagabon se sa pèp la bezwen nan men nou. Genyen tou dosye e gaz la ki monte enben genyen e louko dezi la medam e mesye genyen roudi sanon dòk ki fè yon bèl rale mennen vini sou e sitiyasyon sa pa bliye sou jovenel moïse lè jovenel te monte gaz la enben ki kantite deblozay ki te fèt jan nèg yo te bloke peyi andre michel pa bliye enben jodi an la nèg yo monte gaz la ki pot 10 fwa plis ke sa jovenel te mete a e ou pa wè andre michel non. Ou pa wè chilè louidò non. Ou pa wè ankenn nèg ki te konn ap bat lestomak sou Jovenel. Sa vle di jodi a nèg sa yo gen manje nan bouch yo, yo pa ka pale. Ann koute. Avèk anpil plezi nou rantre lakay ou aswè a la e nou gen yon envite ki nan kay la e nou pral bay fon bon bout nan emisyon an tou aswè a paske dèfwa e pa sèl nou kap fè emisyon an enben misye pral gen posiblite pou ke li fè yon ti pale ansanm avèk nou e sou sa kap pase dan rejyon. Jump kote l ye a. Mèsi anpil tout moun paske n konekte e mega uni FM iwondèl vizyon max FM nan latibonit gen odyans FM tou m konnen gen anpil moun kap bezwen konnen kisa k rive dan latibonit lontan lè fouk jounalistik mwen te la m tap Di nou egzatteman men tout sa k pase dan e. Sa vyen jodi. Abityèlman e mwen toujou asire m ke m jwenn bon jan enfòmasyon, m asire m ke m jwenn bon jan e nouvèl pote pou. E depi kèlke tan tou Sous yo difisil pou jwenn par le fait ke e lapolis pa anpil fwa toujou gen bilan sa k rive yo. Jodi an lapolis nan t ap frape anba lavil Pòtoprens, yo fè yo sa vyen pran premye tès li. Je dois vous dire sincèrement que c'est un test. Se pa kòmsi m ta di w gwo operasyon k te mennen se yon tès. E sa vyen bral jwenn tout sa w konnen k egziste yo. E n te di l lotrejou lè n t ap resevwa Venez Désir depi la police nan vle nan mwens ke 3 jou ou kap chache ou byen ou gen dwa poze kestyon. Ou son pase le se kriminel. De baz gran grif ou pap janm jwenn yo. Il suffit ke la police lan leta a gon minimum de volonte. Dayè se group gang ki pi prenab ok si task fòs lan de konsèr avèk ti mesye eagle yo yo fon ti vire won la ne serès ke pou yn joune pwoblèm sa ap rezoud lap rezoud konplètman e tès ki fèt jodi an Li reyisi a san pou san. Se vre ke moun ap tann bilan men fòm di w lè se dwon eksplozif k ap tonbe se mèt afè a k pou bay bilan. Se moun k ap resevwa k dwe bay bilan. Pèsonn pa responsab bilan pou moun k ap resevwa a. Se li menm ki bay bilan e mande vilaj, mande gran ravin, mande pa egzanp on blòk tankou tankou Pele Simon Moun ki resevwa se li k bay bilan pèsòn pa dwe w bilan pèsòn pa se moun ki resevwa k pou di men sak rive lakay ok paske nou pa gen okenn mwayen nou menm kòm jounalis menm jan n pa gen mwayen lè gang nan rive nan yon zòn epi l asasinen moun e gen yon gè de chif men e lè dwon nan lè dwon eksplozif lan rive nan anviwònman an Li fè sa lap fè a se moun kap resevwa a ki dwe bay li men e nan sa ki gen a wè avèk lanmò kenkenn e kenkenn e ki te nan e oto defans ki chanje pozisyon kal jwenn gang kriminèl gran grif enben misye pa gen anyen men an tèm de blese plizyè blese e nou konte selon enfòmasyon ke n fè kredi Te genyen 3 kadav ke yo te remake, ladan yo genyen yon gwo lieutenant ki tonbe. On revient un peu plus tard sou enfòmasyon sa a, men la nouvelle c'est que l'Artibonite, notamment Petite Rivière de l'Artibonite, localité Savien, recevwa pou la première fois vizit. Se Eagle ki te pase wè yo, pase salye yo. Se yn petit salutation d'usage et on revient pour la cérémonie kap rive incessamment. On vous demande d'être patient parce que bagay la pa anpil fwa jan w konprann li ok. E men, on revyen sou pe. Dan lokalite sa a, kote ke y anonse bèl enjoy, bèl fèt ok n ap gen pou ke nou retounen sou e zòn sa a. Men, pandan m ap pale avèk ou la a, gen de twa ti videyo k ap rive vin jwenn mwen e m ap gade de twa Ti videyo kap vin jwenn mwen la gen videyo ki pa kapab difize malerezman e fòm di nou drone sa ki tonbe an li kraze on ti baz ki rele baz kolòn ki bat nèg yo abityèlman fè baz yo la se la yo chita. Enben drone nan li kraze konplètman baz sa kote nèg yo chita a e nou ka remake tras de san nan zòn sa. Sa vle di pwisans drone sa genlè son 7 non jan map gadel la sa son 6 pwen 3 e yo poko bay sa vyen. Dènye dimansyon se kanmenm yon ti tès ki fèt, on revyen sur sa vyen tout alè. Men ti videyo m wè a la, son ti videyo ki montre w ke genyen yon baz yo te genyen e la yo te konn baze ki kraze. Son enfòmasyon ki ta fè kwè ke nèg yo te nan, te gon gwoup moun ki te nan machin non. Youn nan bagay ke yo toujou di moun yo se ke nèg a zam Se vre yo gen fanmi, se vre yo gen zanmi, men anpil fwa moun ap di w yo menm yo pa gen zam, se menm jan pa egzanp nan lapolis, lapolis genyen sa yo rele ajan sivil yo, se sa yo rele pa egzanp pèsonèl ki gen nan lapolis lan men ki pa itilize zam, ki pa pran fòmasyon, men se de moun ki nan strikti pou li. Menm jan gang nan tou gen de moun ki pa pot zam, men gen de moun ki fè manje, gen de moun k al nan mache, gen de moun k al achte rad, gen de moun se reselè yo ye, gen de moun se antèn yo ye, chak moun nan strikti sa a jwe wòl pa l. Dou lè pa egzanp dwòn nan ap vizite, li pa genyen yon moun patikilye l ap vin vizite. Se nan anviwònman egzat la l rantre. Nou sonje dènye dron oubyen youn nan dron ki te tonbe dan vilaj yo lè w te wè Izo k t ap kouri rantre ak tout gwoup li an. Sa vle di wè dron nan l pa genyen idantite, li pa gen mak, li pa gen kliyantèl patikilye. Se debake l debake nan anviwònman kote yo idantifye a. E sa k fè youn nan taktik ke nèg yo itilize sèdènye tan yo chanje nimewo telefòn de trè souvan. Paske depi dwonn nan gen kapasite pou l gen nimewo telefòn ou e li kapte sinyal la, l ap vin jwenn ou egzakteman kote w ye a, konfime sa m di la a avèk pa egzanp ti mesye Gran Ravin yo kote ke se avèk nimewo telefòn yo. Gen lòt enp detay ke n pa bezwen di e sa rete nan kad sekirite nasyonal e paske gen moun ki di apa nèg yo te gen kapasite pou yo rete Pòtoprens pou yo file on dwon rive Latibonit. Sa yo se 2 aspè ki gen rapò avèk sekirite nasyonal estrateji. Kite enfòmasyon sa yo pou lapolis, nou pa bezwen difize yo pou le gran piblik. Antouka e ti tès sa jodi an li soti se yon bagay se yon tès ki reyisi e. Plu jamè. E sak fè e gon ti pasaj ki fèt tou dan e zòn mezanmi gade m bliye kafoupèy e dwon de siveyans lan fon ti kask pase kafoupèy li wè de twa nèg chita kap eseye ranmase lajan mesye souple an atandan ke e yo rive dan plato santral jodia te gen de ti vizit ki fèt tou on verra bien, on enpasyan nap tann egzatteman sak genyen ki pou rive a. Selon enfomasyon ki soti dan petite rivière de l'Artibonite, nou ta dwe pale tout alè avek Venès Désir ki se journaliste non selman nèg petite rivière men kap travay dan zòn nan e li eksplike nou ke efektivman non moun ki pèdi lavi yo Nou bral gen yo tout a lè e nou bral gen yo tout a lè jisteman. Sa vle di ke rete pasyan pou ke n ba ou plis enfòmasyon sou e se pa yn operasyon men se t yn vizit de kourtwazi ki fèt dan sa vyen men on revyen sou pe selon enfòmasyon ke nou kapab fè konfyans. Maten an zòn Dèlma leve Ahh kman m te ka di sa la. Kesyon gaz malerezman leta pa rive kominike sou afè gaz malerezman mesye ki nan mouvman sendikal yo pa kominike ase sou kesyon gaz men anvan n ale nan mouvman ki fèt jodi an avèk kèk chofè transpò piblik nan zòn dèlma k pwoteste kont ogmantasyon pri karbiran an ban m fon ti kout pye nan okay e aswè a m ta dwe pale avèk majistra e Genyen on nòt ki pote sinyati moun sa yo m pral site la. E jodi an, mwen te pale avèk komisè gouvènman an, ok, m pale avèk komisè gouvènman an, ki di mwen ke se nan sousi l te wè moun yo, mesye ponp yo t ap fèmen ponp Okay. Ansyen prezidan Jovenel fè yon tantativ pou l mete 15 goud sou gaz la, politisyen ayisyen ki te fè yon bèl kanpay alepòk kont gaz la te prepare pèp la pou nenpòt lè gouvènman an moute gaz la pou yo fè dega. E nou sonje koup di mond 2018. Nan match Brezil Beljik gon moun kap bay Jovenel konsèy pou nèg yo Brezil ap kale Beljik tann Beljik pèdi pandan match la ap jwe Ayisyen pral nan kay kontre moute gaz la lè sa gouvènman Jovenel la te gen rezon poul te mete sou gaz la paske gaz la te moute sou plan entènasyonal men kòm etan done prensip la pat janm respekte prensip yo yo moute desann nan li vin difisil an Ayiti men li pa pwoblèm sa pa poze Sendomeng nenpòt Ayisyen kap viv Sendomeng mandel lè gaz la bese sil pa bese Lèl monte li pa monte. Jovenel mete 15 goud sou gaz la, kòm etandone Jovenel te gen opozisyon fawouch anfas li e ke opozisyon sa a, pa lentèmedyè de medya, te fon bèl travay nan tèt popilasyon an, enben devenn pou nèg Jovenel yo pandan match la ap jwe a la mitan, pandan ke yap mennen 2 zero sou Brezil wi, nèg yo moute gaz. Epi nou, rès la nou sonje l, ki dega k fèt. Pou peyi a, Jovenel oblije sou tè menm jou swa a kouri desann vin mete gazal anpil deye a pou 15 goud li te mete. Nèg ki tap fè politik ki te anfas Jovenel alepòk yo, nèg yo kraze peyi a pou 15 goud. Sa yo se listwa yo ye, e pa mwen kap envante yon mèd. Nèg yo kraze peyi a pou 15 goud. Ki vin fè ke gouvènman sa a vin ap soufri kote ke gaz la moute sou le plan entènasyonal, gouvènman Jovenel la paka moute gaz la paske opozisyon ki te la alepòk la se lan gaz la yo tap tann ni pou yo jete l. E Jovenel te vin konprann tou li menm pou li pat manyen gaz la, li kite bagay la konsa. Galatan an al dwat. Se Asad Volcy ki fè ke jodi a la kawotchou ap boule nan peyi a la. Paske maten l monte donk ke sou Rudy Sanon ki di ke gaz la monte, Alexis Jefus Aimé ap byen pase ok epi pèp la pa reyaji. Lè li k fin pale epi pèp la pran lari yo boule kawotchou, kamyonèt pratikman dechaje donk se sa l ye. Donk son sètèn iresponsabilite lè w nan leta lè n konprann Lè nou gen ti kòb la nan men nou kòmsi nou genlè panse ke nou ka di nenpòt ki bagay pou nou kapab jere ti kòb la. Li pa ka konsa non chèf la. Assad Volcy annik fin pale epi pèp la di oh gade Assad epi kiyès ki Assad? Tande kiyès ki Assad Volcy mezanmi? Nou genlè bliye Assad Volcy te gen ministè afè sosyal nan menl sou privè men kounya yo bal ministè planifikasyon. Dayè li di ke son gwo chèf. Mètnan lè Assad Volcy fin pale maten an li di ke Alix DJ Fils-Aimé byen pase. Li bat bravo pou Alix DJ Fils-Aimé paske li monte gaz la epi tout moun dakò. Leonic fin pale menm kote a m pap baw manti lari a chaje kawotchou epi kamyonèt ap dechaje alò se pou m kapab m kapab pèmèt ou avanse pi byen donk Galette wi kisa w wè ankò sa w tande.
Wi e jisteman Louco alò anvan m vini sou sa m tande yo.